Jan ke nap gade a mezanmi, sa se yon egzèsis fizik ki baze sou magnetism ke nou pran nan egzamen modèl 2024 yo, ki se nan modèl fizik 2024.

On konsidere yn bobin de longè 80 santimèt. La yo ba nou longè bobin nan. Sa vle di longè bobin L bob egal avèk 80 santimèt. Wap konvèti 80 santimèt la an mèt, l ap bay 80 par 10 ekspozan mwens 2. Pou konvèti santimèt an mèt, wap miltipliye par 10 ekspozan mwens 2. Pou konvèti santimèt an mèt, wap miltipliye par 10 ekspozan mwens 2 epi wap ajoute mèt. Mwen konvèti 90 santimèt mwen an mèt.

10 anpè. An men m di, entansite egal avèk 10 anpè. Epi nan 1 yo di kon sa, 1. Kalkil entansite, kalkil endiksyon kreye o sant de la bobin e le fli dendiksyon a travè sèt bobin. La, lè yo di w kalkile endiksyon an nan 1 la, yo mande pou w kalkile bèta ki se chan manyetik.

De la bobine B, une petite bobine B', de menm aks ke B. La petite bobine konpòt 70 p. La a se n, men kòm te gentan gen n deja w ap rele n sa a n'. Sa a se nonb despi pou ti bobine nan, sa a se nonb despi pou gwo bobine nan. Anben lè sa a m di n' egal avèk. 70 pieds. Epi yo di 2 seksyon 25 santimèt kare. Kòm gwo bobin nan ap gen yon ap gen yon sifas, lè yo pale w de seksyon se sifas, yo ba w yon seksyon pou ti bobin nan, w ap rele l sifas prim. M ap di sifas prim B, sa vle di sifas prim ti bobin nan li egal avèk 25 pa 10 ekspozan mwens 4 mèt kare. Pou w konvèti santimèt kare an mèt kare, w ap miltipliye pa 10 ekspozan mwens 4, se sa k fè w ap mete 10 ekspozan mwens 4 la, epi mete mèt kare.

Delendiksyon Kalkile entansite delendiksyon Lè sa mande ou kalkile beta Lòske di kalkile entansite delendiksyon mande ou kalkile beta Wap di beta nou konn fòmil beta ki se 4 pi Par 10 ekspozan mwen 7 NI Sur L bob Kounye wap ranplase tout moun pa valè yo

Nan problem nan mezanmi kote nou wè mete se 8 anpè dezole se 8 anpè nan done an ankò kote mete di sa se 8 anpè anben la ma vin gen se miltipliye pa 8 anpè divize pa L bob L bob nou konnen L bob te egal avèk 80 men ni an nan done a gade 80 L bob te egal avèk 80 pa 10 ekspozan mwens 2

W ap vin genyen 10 ekspozan mwens 7, epi mwens 2 k te anba a l ap monte l ap vin mwen l ap vin plis 2. W ap di mwens 7 plis 2 ka vin bay mwens 5. Kounye a, nou konnen bèta yo toujou bay li an mili. Si y ap bay li an mili, mili se 10 ekspozan mwens 3. La a, kòm vigil mwen pa ekri vigil mwen an la, lè m mete l la, mwens 4, lè m mete l la, mwens 3. L ap vin ban m 12 pwen. 56 pa 10 ekspozan mwens 3 tesla, oubyen w ka mete

Le flux. Kalkilons le flux. Pou m jwenn flux a, pou m jwenn flux nan diksyon manyetik la, sa m ap di, flux egal NB, SB. Se nonb de espri miltipliye pa beta miltipliye pa sifas bobin. N ap gade m pa t gen sifas bobin nan grèd bobin nan. Yo pa t ban m, yo te ban m dyamèt bobin, dyamèt pou grèd bobin nan, yo pa t ban m sifas. Si m rele sa 1, m ap di. Chèchan SB. Sifas bobin egal avèk, zero vigil 785, dyamèt bobin, okare, w ap di sifas bobin egal, zero vigil 785, miltipliye pa dyamèt bobin nan yo te ba nou l egal avèk 10.

78 pwen 5 par 10 ekspozan mwens 4 mèt kare. La a m jwenn sifas bobin mwen an. Si w jwenn sifas bobin nan, w ka tounen la a, w ap tounen nan 1, w ap di 1 devyen, gade byen wi, w ap di 1 devyen, w ap di fi egal, se n nan, pa bliye n te egal avèk 1000,

Anmweyy kòm yo toujou bay li an miliwebè, vigil mwen pa ekri l la, vigil mwen la m ap deplase vigil mwen an 4 chif pou m ka retire pou m ka rete mwens 3. Lè m mete l la m ap gen mwens 6, lè m mete l la mwens 5, lè m mete l la mwens 4, lè m mete l la mwens 3. La vin ban m yon afè de 98 pwen 98 pwen 6 mili.

Sa e kouranm nan map met la sans kouranm la ou mete sans kouran epi ou woule fil ou fil kouran ou woule l epi ou di kouran li soti la ok sa a se entansite a la a se longè bobin nan epi la yo se nomb de spil la a se grand bobin nan kounye a kisa yo te di m ankò kounye a nan dezyèm pati pwoblèm nan mezanmi ann gade kisa yo di yo te di konsa yo entwodwi yon ti bobin nan grand bobin nan avan menm kem kòmanse kòm yo dim konsa yo entwodwi yon ti bobin yon ti bobin nan gran bobin nan anben map fè map refè yon lòt chema wè sa a mezanmi se grand bobin nan ke yo te rele be a gade byen yo entwodwi yon ti bobin ladan yo rele be yo rele be prim wè m entwodwi ti bobin mwen an ke yo rele be prim Gade byen. An yo di, on entwodui a lenteryè de la bobin B in petit bobin B prim de menm aks ke B. Yo di konsa, anndan gwo bobin nan, sa vle di yo rele gwo bobin nan B, yo rele ti bobin nan B prim. Yo di konsa, yo gen menm aks. Anben, si yo gen menm aks, anben lòske 2 bobin gen menm aks, yo di bobin yo yo. Ko-aksyal, De bobin ki gen menm aks mezanmi yo di bobin sa yo se bobin ko-aksyal. Ou sipoze tou konn sa yo konn bay nan kesyon dkou. De bobin ko-aksyal vle di bobin yo gen menm aks. Sa vle di wè men aks bobin mwen. Epi kounye wap sèlman ale pou woule fil yo nan nan bobin nan wap bay sans kouran an. Pa gen bobin san kouran. Anpi wap bay sans kouran ou pou ap soti la bagay la epou anwoule fil yo mezanmi. Epou anwoule fil yo sou bobin nan.

B' prim. Yo va di pou m bay fòs elektwomotris B' prim. Pou w bay fòs elektwomotris, w ap di se gran E ki egal avèk dèlta Fi si dèlta T. Kounye a lè w fin poze fòmil sa a mezanmi, ou p ap gen dèlta Fi. Si m rele sa star, m ap di chèrchan dèlta fli. Dèlta fli se varyasyon de fli. Sa k kreye varyasyon fli a, se varyasyon, lòske ou gen yon varyasyon kouran nan grann bobin nan, l ap pwodui yon varyasyon fli nan ti bobin nan. Tande byen wi, lòske ou gen yon varyasyon kouran nan grand bobin nan, l ap pwodui yon varyasyon fli nan ti bobin nan. Se rezon sa k fè yo di kon sa, kouran an li te, wè yo di chakin de, le kouran vari dan B, B a se grand bobin nan, de 8 ampè a 4 ampè. Sa vle di nan gran bobin nan, gade byen, nan gran bobin sa m gen la a, mwen gen yon varyasyon kouran ki pase de 8 a 4 anpè a men lòske m gen varyasyon kouran nan gran bobin nan m di nou konsa l ap pwodui yon varyasyon fli nan ti bobin nan a men se varyasyon fli sa a m pral chèche la a ou ka di dèlta fli gade byen dèlta fli l ap egal avèk èn prim dèlta dèlta b S prim bi. Nou gen N prim bi. N prim B ki egal avèk 70. Nou gen S prim B. S prim B te egal avèk 25. Gen lòt fòmil nou te ka poze konsèp la men m pase sa a pito. Men m pa gen dèlta B, kounye a si m te rele sa a, se ta m rele sa a 1. M ap di, chèchan dèlta. B, Sa vle di varyasyon bèta. Pou w jwenn varyasyon bèta a mezanmi, se byen senp. W ap poze menm fòmil ou konn poze pou bèta, w ap di bèta egal 4 pi pa 10 ekspozan mwen 7 NI si L bòb. Kounye a sa k ap pase, w ap di.

Miltipliye, wè. 4 pa 3 vigil 14, miltipliye pa 10 eksponan mwens 7, miltipliye pa N, w ap toujou sèvi avèk mil la, paske se nan grande bobine nan m ye, se sa k fè w wè m mete bmba mete bprim, epi miltipliye pa I, men w pa ka sèvi avèk I k te egal avèk 8 lan, w pa ka sèvi avèk I k te egal avèk 8 lan, e sa k fè m te mete dèl, dèlta B. Kounye a, ki sa k ap chanje nan dèlta B a? Se sèlman entansite a, pa bliye yo di kon sa, entansite a l te varye de 8 a 4 anpè. Kounye a, kote w te gen 8, kote w te mete 8 anpè lè w t ap kalkile bèta sa a. Lè w t ap kalkile bèta premye kesyon an meni. Wè m te mete 8. M pa ka mete 8 la ankò poutèt ki sa paske yo di m konsa kouran an li varye. Anben lè l te varye m te mete la m te di dèlta I. Wè dèlta I m te di dèlta I la ban m se 8 mwens 4 k ap vin ban m 4 anpè. La m pa ka mete 8 anpè lan. M ap mete 4 anpè divize pa. 80 par 10 ekspozan mwens 2 epi wap di Bertha egal. Wap fè kalkil la mezanmi. Lè w fè kalkil la, l ap bay yon afè de 628 par 10 ekspozan mwens 5. Kounye a, nou konnen yo toujou bay Bertha an mili. Anben, si m ap bay li an mili, vigil mwen an la, mwen mete l la mwens 4, mwen mete l la mwens 3. Anben, m ap vin gen se 6.28 par 10 ekspozan mwens 3 tesla ou ka mete tou mili tesla kòm yo pat mande mwen mwen pase 2 ba anbal kounya m jwenn m jwenn delta B sa vle di m jwenn varyasyon beta si m jwenn varyasyon beta kounya m ka tounen nan 1 pou m ka jwenn m ap tounen la m ap di 1 dejen wè m ap tounen la w ap di 1 dejen

Kalkil ou. Lòske ou fè kalkil ou ap jwenn dèlta fi ki egal avèk yon afè de di mil nèf san katreven dis pa dis ekspozan mwens twa. La a m jwenn dèlta fi. Si m jwenn dèlta fi mèzami, m pa mwens twa non, mwens sèt. Mwens sèt paske sa a se mwens twa, sa a se mwens kat. La vin ban m mwens sèt. Dezole mwen 7. Kounye a selman mwen 7, yo toujou bay chan manyetik an mili, m ka bay sa an mili. Vigil mwen an la, m mete l la mwens 6, mwens 5, mwens 4, mwens 3. La ban m 1.099 par 10 ekspozan mwens 3 Webè. La a m jwenn dèlta fli. Si m jwenn dèlta fli mèzami, kounye a m ka tounen nan fòmil mwen an la, m ap tounen nan star. pou m ka jwenn fòs elektwomotif sa ou te mande m nan. M ap di star devyen, m ap di star devyen, w ap di E egal, delta phi nou jwenn li ki egal avèk 1 pwen 0 99 par 10 ekspozan mwens 3 divize pa delta t. Delta t yo te ba nou tan, yo te di nou an, wè yo te di konsa an, 1 senkantyèm de segond. Sa vle di tan egal avèk 1 sou 50. Anben nou te mete la nou te di konsa, Tat te egal avèk 1 sou 50. Èske m pa t mete l nan done a? M pa kwè m te mete l nan done a. M pa t mete l. M pa t mete l nan done a, men tan an te egal avèk 1 sou 50, k ap vin egal avèk 0 pwen 02 segond. Ki bò m jwenn 0 pwen 02 segond la? W ap di se 1 divize pa 50 k ap bay 0 pwen 02 segond. Paske yo di kon sa, pandan kouran an ap varye, a l varye nan 1 senkantyèm de segond, men ni Anben pou ka jwenn va pou ka jwenn tan wap fè se 1 divize par 50 kap vin baw 0.02 segond sa se menm ki dèlta t a anben wa li la ou di dèlta t nan fòmil la ki egal avèk 0.02 segond anben kòm dèlta t egal avèk 0.02 segond lè w fè divizyon wap jwenn e egal avèk 54.95. Par 10 ekspozan mwens 3 vòl anben m ka di E egal, si m ap awondi, l ap ban m 55, 55 epi 10 ekspozan mwens 3 se mili, anben mili vòl oubyen 55 pa 10 ekspozan mwens 3 vòl men fòs elektwomotris ke yo te mande m nan egzèsis lan mèzami. Kounye a nou prale avèk lòt kesyon. Yo te di konsa.

Endwi. Pou w jwenn entansite kouran endwi mezanmi, w ap di gran I egal avèk fòs elektwomotris divize pa R. Anba w ap vin genyen gran I egal E ki egal nou te jwenn li ki egal avèk 55 pa 10 ekspozan mwens 3 divize pa R. Yo te ba nou R la ki te egal avèk. 4 ohms, m ap di divize pa 4, anba w ap vin jwenn I egal ki se fòs elektwomotriks endwi, lè w fè divizyon l ap bay 13 pwen 75 par 10 ekspozan mwens 3 anpè ou 13 pwen 75 mili anpè. E pou ankadre. Sa fini la. Ki lòt kesyon yo te poze nou ankò?

Pou jwenn kantite elektrisite endwit la mezanmi, wa di se Q egal, Q egal, se, tale, pou jwenn Q wa di Q egal se delta fi, tande byen, pou jwenn fòs elektwomotris endwi an, wa di se delta fi, Ap se delta flu ki se varyasyon flu a divize pa R. Divize pa R. Pa bliye nou te jwenn varyasyon flu ki te egal avèk 1.099 meni. An bo ap di kantite elektrisite a li egal avèk 1.099. 99 par 10 ekspozan mwens 3 divize pa R. R la te egal avèk 4. Anben lè w fè sa w ap jwenn kantite elektrisite endwit egal avèk yon afè de 0,275 par 10 ekspozan mwens 3. Nou konnen kantite elektrisite eksprime an koulon. Ou ka mete tou

Epi sa a se ti dènye pati a. Alèz.